Se woule la poule, pa gen moun ki konn kote lap mennen w. Ou menm ki fè. M pap janm antre kay tontonm mwen. M pap etire baye sa sou mwen menm mwen. Oh!
Kote Carlo? Koman w ye la Carlo? Se kote w m ta pale la a, n ap pale talè. Kote? La ti. Se pa rad sa yo m di w se, se lè w pral fè operasyon oubyen lè w lopital pou mete yo. Koman operasyon? Etire m ta pale etire yo wi. Tontonm di m konsa pou m prete l yo.

Kotew menm? Map vin pou ou wi. Kalo! Konbyen fwa m chache konn kote w ye? Ebyen lè w bezwen m ou chache konn kote m. Lè m bezwen w.
Ebyen Kalo, kay mwen tèt anba. Lè m di w kay mwen tèt anba Kalo, Fafane tèt chaje, Naïka ankò. Jok bon sim dou sak pase a naika pase. Kiyes ki naika?
Ti pitit ti pitit ti pitit madanm mwen an wi kalo naika pase l frape papal te ka gen goumen a kote ki te la kote te ka di yon bagay kote pa la. M pral pou yo wi m pral pou yo. Sa wal fè ou pa jwe madanm mwen non. Ebyen sak pase moun yo la sak pase timoun.

Si yap pale a laika a kado. Paskem pa la e paskem pa la bagay sa ap pase konsa. Ti vòlè.
M pa vòlè non tonton.
Ebyen badjo mwen map diw sa ou pa pran wòl granmoun ou kotew wè fanm sa la tap vini avèk pitit fil la anndan kay la fòk konnen ke li patap kite fafane alèz nan kay la. Tonton ou pa bat mwen lèm rive.

Pitit fi a avèk pitit ou kiyès wap pran? Lè ou sot tonbe la ou malad kiyès ki pral okipe ou? Tonton.
Kale ou ta pase ou ta pase lòt bò a omwen menm depresyon ta bay Fafane Fafane ta ta tande? Se Fafane te soti dyab wi. Fafane Fafane pa yon timoun piti Fafane son moun ki gen kont lespri a depi ou pale avèl li tande. Tonton mwen konnen lèm rive ou pral bat mwen ou mèt bat mwen a sa. Tonton banm 3. Ebyen sa bon granmoun ap pale.
Ou panse Carlo mande gras pou? Ou mèt banm 3, ou mèt banm 3. Carlo kisa w di m? Se lakay la m kite la a wi. M ap chache moun kote w ye, m di moun yo se repoze m al repoze anba jaden ou m pa konnen.
Bagay sa la se yon bagay pou m chita reflechi sou li. Se pa yon bagay m ka pale konsa non. Men sa w wè, sa w wè m di w la la, si w fè l, ap gen yon solisyon nan kay la. Ou tande wi? Se sa w wè m t ap di w la, fon fason pou m kite fanm nan.

Jeff ap pousem, Jeff pa vle kanpe pale avèm non. Saw dim la koman Jeff fè konn bagay sa? Pa konnen.
Sa pete sa ap dim la, kiyès ou te bay fè misyon sa? M te di mesye yo. Oh ou wè m te pale w, m te di w fòk ou chèche yon bon moun pou bay fè misyon an. Men koze. Ti tiba se ti malèz menm, m pa konn kisa pou m fè ankò. Pa konnen Dina. Ou pa konn kisa menm mwen menm nan cho la pitit lòt jou baton m pran nan men papa m a matant mwen pou bay sa hee gade pitit moun yo banm yon chalè plis pou yo menm yo konn son mal yo fè pou mwen lè yap banm ti baton an fè kòmsi map kriye tankou son bagay ki pou son byen pitit. Wè sam pral fè la olye pou faf pou Jeff renmen a Fafane m pa konnen si yo gentan renmen a si yo pa gentan renmen sa pa regadem m ta prefere pou Jeff pou yon lòt fanm olye se a Fafane li ta renmen paske Fafane ap pase sou zantray mwen wè m pran baton pou Fafane wè pou sa m pran baton m pap lage. Medina tout sa m fè yo pa mache non ki plan w gen ankò la a. Wè nan lavi a fòk ou pran echèk pou rive sa se yon premye echèk red tranche.

Lè ou di konsa menm fò ou reflechi avan ou aji anyway. Se poko se sa k fè m toujou di sa la, m toujou di m fyè de ou menm tou. Se sa k fè lè w ap fè zanmi, ou pa ka fè nenpòt zanmi. Paske. Si w al tonbe nan twou la menm, fò nèg la ka ede w. Se sa k fè baz, si m te gentan al aji mal, e erezman tou lè w ap aji fò w reflechi jan w di l la baz.

Lè m rejwenn li anba ez, m santi ke se yon moun ki te manke m. Estil wi demwazel la ap fè sou mwen la ka la. Nan koze. Kòman l ap fè stil sou a? E pa nan menm kay. Eske ou pa nan menm chanm avè l? Nan menm chanm nou ye. Kèt.
Ou konn sa pou fè? M ap ba w yon solisyon. Ou wè tout bagay ou wè l konn ap mete, ap fè chè lè wè Jeff wè nan li a? Boule tout. Eliminate ou wè si w pa gen kè pou boule yo, fè yon moun kado. E sa kap fè Jeff wè nan li bay chalè a boule tout e pou fini. Mwen bay Fafane m pa konnen ki, si se yon maji Toto'm nan fè pou li m renmen m pito mache nan mòn pou m konnen. Mwen menm fanm latibòn, wè papa m wè m ni matant mwen yo panse m te sot lavil yo te konn se tout mwen menm sa e kounya yo pral wè longè di nan. Menm papa l pa ka pale avè l ankò non. Pa di. M tande wap di Fafan, kot Fafan nan k pou fè stil sou ou a? Gade pitit, pran m mete fanm sou ou tande, pou rezoud sa w bezwen rezoud la Fafan, ou pral kite Fafan alèz e rèz avè Jeff anndan an la? Men pitit kòm ou avè m nan bagay la ou pa kite m pou kò m? Pitit m avè w jiskobou, sèlman depi wè w fon erè, konnen Dina pa avè w, men depi wè w toujou kenbe pozitif, Dina toujou avèw. Ou tande sa Amdoula ap fè mwen wap fè ti figi ou fennen tankou se moun ki gen moun mouri. Ou pa gen moun mouri pitit. Lè w pran yon echèk, pran yon lòt bagay. E lanmou an? Oh oh lanmou, yon lanmou t met w eta sa? Antoulèka m pap rete non. M sot anlè a la, m sot chèche yon bagay m pral lakay la. Ou tande sa Amdoula mete fanm sou ou. Kòm ou banm yon bon ide tou, map tou rive lakay la. Dakò cheri.
Ou menm ki vin remonte moral mwen la wi.
Te fin ale nèt wi. Ou konnen Dina toujou avè w.

Sa bouch ou tap di lòt jou a ou kwè se vre mesye? Ebyen si nèg yo vin pi mal pase m, m bon pase yo menm nan yon sans.
Oh Prespak! Sak gen papa? Sak gen? Epa depi lòt jou m pa wè w menn. Ou konn ba yo?
Lòt jou m pa wè w menn.
M kòmanse avèk pouchon. la wi la. Kwaza pouchon pouchon ap esplikem story nèg yo menn. Ki nèg sa yo? Deko, Fayson. Sa nèg yo gen? Èske ou sonje kote nou tal preche a nan kay PC kote Lerès la? An grandon an?
Wi.
Monchè m pa konnen menn genlè gen kèk genlè gon ti dam ki renmen Jeff men li genlè se pa nèg yo l pase pou l ka jwenn Jeff yo oblije peye nèg yo pou nèg yo al tire al. Ki nèg ki nèg li peye a? Fayson avèk
Deko. Avè deko?
Wi. Mouchè.
Deko avè fayson yo vin tonbe nan vòlè? Nèg yo fè vòlè pa bon yo fè pa nou nou menm son fason nou fè poun viv. Egzakteman. Epa nèg yo.
Ou bliye lèm te kanpe ou menm avè fayson nou te nou te kanpe lèm te fon te fè emejensi poum te rale tit fòn nan ou bay sal te fè? Kounya kounya kounya kisal vin fè la kounya yo vin pwan kòb nan men demwazèl la epi pou yal fè baevòs e baevò. Kounya pouchon dim li pa li pa. Gade se kole avek nèg yo nou. Bouchon gou kont li kounye a frè. Bon dye fè nou te fon fason kont se pou n te viv. On vye peyi menn solèy tout bat ou wè eske mwen m preske pa ka met vès fòm pran ti van. Pare pou van m sot wè lòt bò a la menn. Wap swiv? Sa?
Gade on fredi. Bèl machin, bèl wood, bay se nèt spak. Nou pa viv nou isi.

Bon ou se yon lado ou tout ap manje yo deja frè. Hein? Ou se yon lado ou blese ou se yon? Kisa koman koman m se yon lado? Nan chè pa pale ba la tonton pa pale klè. Men ou se yon lado ou baka pale. Non nou fè pa nou byen nou fè pa nou pwòp. Lè yo fè pa yo sal. Se yon fason nou fè pou nou defann nou pou nou viv wi men avèk lavi sa. Si w pa chèche yon jan pou w viv nan vi sa patnè ou menm kap peye l pi devan. Monchè kwès pa ak peyi a e sa l mande. Se may se may pou nou mete pou nou viv. Oh. Anben ok men. So m pral pi ba.
Paske janm wè Jeff la Jeff li menm li genlè renmen ti pitit la li renmen li malgré m pa vle sa men ta sanble lamou an anpil lamou an anpil ooh Jeff Jeff

Epi se twòp moun ki pati tou papa ou konprann twòp moun pati vin fè paske pa gen pa gen travayè. Monchè pase a bon tou men son lòt bagay. Monchè pitit mwen m rele w la a se pou m pale ansanm avèk ou de bagay ou a wi.
E bay fafane nan papa. Wi se sa menm. Ha wi.
Pase tout sa m fè e m pale ansanm avek Beliza tou e ou menm tou m wè kijan kijan w santi w lè map pale ansanm avek ou pou jan de bagay sa yo. Wi papa.
E m renmen w pitit mwen m pa ka m pa ka fon bagay ki pou deranje w ou konprann. Wi papa. Sa m ka di w, m ap pale ansanm avèk Beliza pou l ale lotbo a kot moun yo. M pa konnen si se, m pa konn ki lè sa ka fèt. Sa se ou menm ki pou w pale avèk moun yo lotbo a pou w di yo ki jou, ou konprann, epi pou Beliza ale ansanm avèk ou. M pa, paske m ka pa la, ou konnen m pa gen tan. Wi papa bon,
Map diw mèsi papa map diw mèsi paske ou eseye konprann mwen malgre tout sa ou tande nan zòrèy ou men ou vin jistifye ke m renmen demwazèl la men pa pran ditan papa m kwè ke ou kapab delege m sitou matant mwen jodia men m pap ka fè sa papa silvouplè. Nan sans sa Jeff Mwen menm ki dous la, e pa kè non m genyen Jeff. Se anndan m wi k ap donmaje Jeff, se pa kè m genyen. Yon movèz timoun papa, se yon movèz timoun. E se yon timoun tou ki trè trè trè trè respektyez. Non mwen menm m ap gade l sou po m wè l pa yon timoun ki twò ki twò bagay. Men m pa konn sa k anndan l. Papa mwen, ban m rele matant mwen. Rele li non, rele li, rele li. Mèsi. Matant!
Matant!

Jado ou te dim fò wè dòmi te pati avèm. Si w te fèl tou l tap gaspiye. An moun yo pa vini? Moun yo pa vini.
Wi banm papa nan matant mwen an. Wi Beliza
m rele w la jodia pou m pale ansanm avèk ou. Sa l ye la frè? Map pale ansanm avek Jeff malgre se mesye oo gade mwen menm wi mesye malgre se pa mwen ki ta vle l
ooh. Aimé dim non dim sa Jeff fè a sa Jeff ou fè vrèman yon bagay? Non se pa bagay li fè wi se pa bagay li fè wi.
M t ap pale ansanm avèk li, kòmsi pou ou ale kot moun yo pou nou fè yon deplase pou w pale ansanm avèk moun yo. Se sa, se sa. Ok, ok. An, kote papa ti dam nan? Wi, kot moun yo. M te gentan, m t ap panse ak sa la tou wi. M te di m kwè ke fòk mwen ta ale jodi a. Ou wè l t ap pi bon pou m si m al jodi a, frè m? Wi, se sa, pase pa gen tan, lapli a pa mal pou tonbe, fòk ou ale. Hum. Fòk ou ale pou ou pale ansanm avèk moun yo pou poze moun yo kesyon kisa yap fè ak kisa yo pap fè. Se sa wi. M pral e men frèm te gentan di w sa m tap pran chaj lan pou m ale paske m te gentan fin di w si w pa prale mwen menm map reprezante aprè map vin di w men kijan tout sa yo di a sa yo pa di kisa kap fè byen a kisa k pap fè byen ou konprann. Mèsi.
Si ti dam sa vin fè lèd. Si ti dam sa fè lèd. An frèm ou wè jan ti dam sa ye a la mezanmi moun dous konsa ki bay lèd li pral fè w la a. Epi si tou ti moun nan Jeff manman l mouri fò ti moun nan konnen ki kote k fè l byen. Papa kite matant mwen ale. Kite matant mwen ale non epi m pa konnen si matant m gentan ka tounen l oubyen tou m pa konnen.

Piske wap al nan jaden an dosye Dina a. Ah se sa, pase Dina a vre se yon lòt bagay.
Fòk Naïka vin banm repons paske m te voyel al gade eske tout bagay te byen mache. Jan Mahvan kanpe la se kòmsi se yon moun ki gentan gen yon bagay nan menl li gentan konnen Jeff pouli tout bon wi. Kisa? Naïka! Jamaïca vin banm vim pale w. Jamaïca vin banm sa Jeff te di li yè ui m wèl vini m tou antre lal kouche l pa dim anyen m te wè m te wè bòdyo la m potko ka mande kont vini ou wè lè moun sa yo pala m ka pale avè w depi yè m voye w al mande si tout bagay te byen pase ou pa janm vin kote m vin chita la sa w manje la m pa manje anyen non m potko manje anyen non. Lareine nan pa fè anyen andan? Non lap pran plezi li. Yon gran fanm li ye wi ou pa al achte bagay pou manje.

Kite manman.
Jeff enfòme l de tout bagay wi. Kòman Jeff enfòme l de tout bagay la? Li konn tout bagay nèt nèt wi. M pa konprann Naïka. Li konn se mwen ki voye ti mesye yo al ba l presyon, al atake l wi. Kijan l fè konn bagay konsa a?
M ap pale a Jeff, Jeff se pouse m. O Naïka. Ki yon pouse w? An li pouse w? Fòk m pale l de Fafane pito. Ou pale l de Fafane. Ki etè Fafane sa a? Li konnen. Ah li konnen? Kiyès ki di l sa? M pa konnen manman. M vle pou enfòme pou konn kiyès ki di sa moun sa pou m ka kwaze avè l. Konn kiyès ki di sa. Menm moun sa a ki ta di misye sa a, si se yonn nan ti mesye yo ki di sa, wè kòb sa m bay ou a,

M pa konn si yo te gentan pa fè chita pale avè l. Ay! W ap fè m fè kou manke Naïka. Ou konn sa w ap fè la? Fòk ou enfòme byen! Ou fè m konnen èske sa ki retire kò l la, li te gentan konn tout dosye a anvan m aji? Paske si l te gentan konn tout dosye a, sèke se li menm k al di Jeff sa. Lè sa wè li menm, m ap tou fè an fouye l nan zòn nan pou bouch pa li. E dezyèmman, wè dosye sa, wè jan Fafane ap gen kò l anndan kay la la, M pap kite l konsa. Swa nou tou 2 kap pèdi. Wap pran Jeff. Kòman nou tou 2 kap pèdi a manman pou m pèdi Jeff? Ou pap pèdi l ou wè l vle ou wè l vle? Èske ou wè l vle? Ou pa wè maji fè l avèg? Anben fè sa wap fè a manman paske. Mwen menm jan w wè Carlo konnen pou l al fè maji pou pitit pou Fafane pou nèg la ka pou Fafane nan. Mwen menm tou m pa pot jip mwen pou bèl twal non. Sa m konnen pa manman paske tonton sa mache lwen.
Swa nou tou 2. Si w wè Jeff paka pou ou tout moun ap pèdi. Swa Jeff mouri li menm. Paskel deja fèstil nan li ou dim li pou so w mwen moun pa janm wè sa pitit mwen lè fini pou lè ti paka manje a doze sa m di w an doze sa li gen pou l gen fen ladann mwen k di w sa lap gen fen ladann mwen se kòm a mouri pou doze sa pa gen fen ladann. Paske map pale a Jeff mwen paka ret kanpe. Enhen maji a cho maji a cho kote m te ale a yo dim sa wi yo dim sa maji a cho m konn sa map fè wap m pa konnen ou poko manje final manje al gen yon bagay ou met nan vant ou. Epi rejwenn ti mesye yo, mande yo eksplikasyon sou ti patnè a ki rete lekòl la. Epi mwen menm, wè ti fi sa k anndan la, m wè l kouche anndan la, m ap al sou do pil talè. Ou konnen mwen menm, depi w wè m leve nan bouda yon moun, m ap fè tout sa k depann de mwen pou m jwenn koze nan bouch ou. Pou mwen, tout sa w fè yo l pa mache. Depi wè l pat pran nan pwazon la manman m pa konnen kisa demwazèl sa pran ankò non mwen. Non banm di w.
Ou konnen manman l mouri mò yo konn kanpe wi. Genlè se mò a k fè l pa mouri paske m te wè l te bwè ji a. Mò a k fè l pa mouri. Kounye a sèl sa w gen pou fè la al fin met manje nan vant ou epi mache al kot ti mesye yo pase lajan m deyò mwen menm. M pap pèdi kòb mwen an. Ok manman paske bagay sa. Paske moun se moun si se moun yonn nan yo ki di koze a.

Sam gen a Jeff? Ou konnen trè byen papa si Jeff te panse l te frèm lè map pale avèl li tap tandem si se pou lign sa m wè Jeff pran la Jeff pa bezwen frèm. Ohh
papa se kòmsi Dina deside fè chwa pou Jeff. M pa deside fè chwa pou Dina se kote w antre a pa bon. Pi se pi gwo lòm Dina sa wi. Se pi gwo an si m koubyn w fòk wap jije m pou sa? Dina. Dina jezi pou mwen. Dina m pata wè mwen menm se yon moun ki ou konnen m renmen w anpil. Ou renmen m anpil papa. E chak lè w fè m fache se tchyo m santi m ta tchyo w. E m pale ansanm avèk ou tou se pa konsa pou w aji se pa konsa pou w aji Dina se fò Jeff ye. Papa si gon moun ki pi byen plase. Papa m paka tande lè w ap di Jeff se fò nan mwen menm m paka tande baay sa. Papa pou sa Dina plis gen pwoblèm avè m lan si gen yon moun ki pi byen plase

Pwoblèm a dwat. Hum. Jè Fafane nan li menm. Sa e foul fou pou gason sa. Li pa vle wè. Se ti gason. Nan e ka fon bagay la, l pa bon non. Se epa madanm mwen mrenmen la. Li frape tifi a. E papa nan tou lèl depi wè timoun ki nan kòmanse renmen se granmoun yo ye. Kòman pral fè la menm. Tifi a vini menm tifi a pale pale kòb tifi a deyò tifi a gen rezonn menm. Tifi a gen rezonn a yo di fòm aranje sa. Mesye Basonn. Yo e prens. Sak gen la poze menm. Yo bayo pa bon menm. Kote w ye menm. Yo m pat la m tal regle yon bagay men. Ou tal regle yon bagay?
Map chache w kob ou nan men w ou mawon kounya w dim wal regle yon bagay. Ou te gentan banm nan kob la monche. Ou te gentan banm nan kob la ou te gentan banm nan kob la. Yow nou nan cho wi baz. Sak pase men? Frem sak pase anko men? Wi dim sak pase? Ou dim wi sak pase?
Yow ban van si konbay fre. Wè nou cho baz. Wè nou telman cho. Wè ti dam nan. Ti dam nan kwaze avem. Yow ti dam nan dim yon paket bagay men li gen rezon l men. Tankou sal diw konsa?
Tankou sal dim konsa?
Li dim konsa di. Jeff konnen se li menm ki voye nou bal presyon an e fini tou bagay yo pa mache bagay yo vin pi mal baz yo bon estiko. Kouman jeff fè konn bagay sa. Ou wè m pa gen lòt panse m pa gen lòt nèg ke m panse ki ka fè sa yo m panse se pouchon ou wè pouchon pouchon pa ka vini pou l kraze biznis non pou l kraze dil non pou l kraze manje nou min ou. A men vwala se pouchon k konn bagay sa. Apresa te gon lòt moun ki te konnen l ankò e sa m te di w la m.

Ou te konn se bon zanmi m. Sa w pou di la?
Djina o. Ou te konnen sa w ye? Ou apre de jodi? Ou fout tèt ou. Djina! Apre de jodi, afè m tande w ap mennen moun isi a, pou vin nan kòlkòl ansanm avèk Jeff, m pa nan, apre, koupe m sa sèk. Kòlkòl avèk Jeff?
M, koupe m sa sèk m di w. Papa e bò isi a m rete. Si m alèz avèk yon moun fòk li ka antre la. Fòk li ka antre isi a la?
Wi.

Papa, yon sèl bagay m kapab di w. Mwen menm, m pa gen anyen m ap di ankò. Ki de si moun ou gen? Pito son pye zanmann ou genyen, moun ta pare lonbray lè ou vin lakay ou. Pase, sa Dina ap fè la a, Dina mèt mouri m pap egrèt Dina. M pap egrèt li. M pa konn, m pa kontre mwen menm. M pa kontre m pa konn sa. Antre pitit mwen. Mwen menm m pap rete tou m ap tou ale ou konnen m pral nan laji a.

Poum te pou poum te preparem mwen se vwa moun nan. Yo si pwis mtap fè baba. Enon madanm mwen pa la ko mwen fò fò madanm mwen andan la fòm ta relel mesye ooh. Enben papa m kite nou wi mwen andan.
Enben ok fanm. Wi map vini.
Enben ok.
Bon bon Dye m vin la mpa vin pou lòt anyen se pou Fafane mwen vini paske frèm voyem vin la li dim poum vin kote w. Konba l ansanm avèk ou an favè de Fafane paske Jeff reprezante Fafane lakay li. Tale tale tale tale tale Siya Siya wi Gen bagay se siya fò fò siya la Eyy fanm wi Siya vin tande.

Gwo koze wi. Bon m pa vin la pou lòt anyen non se frè m ki voye m vin la akoz de Jeff li voye m pou m vin reprezante Jeff pou Fafane. Kibò? Bò isi a kay papa l bò Djo. Kay papa l bò Djo?
Bò Djo ou gen demwazèl?
Se sa m ta pral poze epi w poze m li tou a wi. Se kesyon sa m ta pral poze wi. Fafane chita.

Ma tante li. Ou konn mache dèyè l ou menm ki malad kè ou konn mache dèyè l? Sa pa rive m pa mache dèyè l men m konn ki moun li ye. De tout fason, mwen menm, si Badio rele m se paske l konnen m ka pran desizyon pou pitit li. E vre? Wi. E madanm mwen, tout bagay se madanm mwen ki la. Pale a madanm mwen. Fafane se yon timoun li ye.
Fafane poko demantèl l poko ka renmen. Oh! Ou te ka tchwe m tou. Di Lerès konsa, pou l pale a.

Maryaj sou mwen la, m pa konnen, kounye a sa, sa, sa, sa se resepsyon sa, resepsyon sa ye. Bòdyo, bòdyo, non, non, tande, se pa konsa pou nou reyaji, sa ka rive si Fafane ta fè yon bagay ki lèd, Fafane pa t ap janm di pou yo ta reprezante pou, vin lakay li pou yo reprezante pou li, se paske Jeff gen paran, Jeff pa yon moun ki leve konsa, paske. Papa Jeff se yon moun ki byen save. Beliza. Banm pran nouvel Jeff ap koze a menm si menm ti fim nan. Oh oh. Beliza. Menm ti fim nan. Sa vle di Jeff son ti vagabon li ye. M pa kwè sa. Li li li voye yo kom parad vin la. Madam. Pou yo ka konnen ke li son bon ti moun. Madam. Pandan setan m vin la m pa vin sou diskisyon. Senp frè m voye m vin fon ranpli yon misyon pou li m vin ranpli l. Eben Map baw nouvel bay fo la di fo la konsa pako gen demwazel non pa gen demwazel.
Kite madanm mwen pale wi kite madanm mwen pale. Oh Deko kouman ou fè vag konsa menn Nou nan yon show konsa ou rete byen vag konsa menn. Wè misye di vag menn E panse map panse mwen sa mbal fè misye la a menn. Panse wap panse jan ou mete w la la Deko. Bon ou di w cho mwen m pi cho pase w paske avèm se sa nan te antann. Ah sa ka rive lèm wè bagay la twò cho m retire tèt mwen paske m pat konprann ti dam nan. M pi cho pase w

Sa m poze fè?
Mwen m sipoze, avan m bay mesye sa bal la mwen m konn fè l soufri avan. Se vwala, se pran l pou l plonpon l mete yon kote pou l mete l nan yon nich fomi, pou fomi manje lang ni, pou l kite lang long. Enben, ann jete nou nou.
Ann jete nou nou.
Bon ok mwen menm sa m vin di, se ke Jeff se ti gason l ye, paske Jeff pa vle fè yon bagay ki lèd, li renmen Fafan, Li di papa l sa? Kiyès ki di w li renmen l? O, sa ka rive. Li ka toujou di w li renmen l manti pou l ka pran plezi, pou l ka fè sa l bezwen fè a. Ey! Ou pa konnen jèn gason yo, depi yo bezwen bòdjo, met tèt ou an plas, ou tande sa m ap di a? Li bezwen jwenn Fafane gen lè li pa ka jwenn li jwenn baryè, li voye w kòm parad pou l ka jwenn espas, pou l ka fè sa l ap fè a. Bòdjo, met tèt ou an plas wi, m pale w! Kòm m konnen se w egarè. Ou menm si a tou, ou menm si a tou, e pa dat Naïka la?

Menm chèz non m pa kapab devan vant mwen. Pi ti ti ti gason nan son ti vakabon wi li ye. Ebyen pandan se tan dil sa ou di sa se menm jan tou si se te Fafan frèm tap resevwa Fafan byen e frèm. Oh nou gentan fè maryaj yo poun pa resevwal oh mwen menm janm konnen nou fè maryaj nou men Fafan gentan planifye mwen wap vin la wap vin la m te konnen.

Pou jan papa w pale, li di ke frè m gentan marye w ansanm avèk Jeff. M pa t panse se te konsa papa w te ka resevwa m. Epi li rele dam nan ankò. Jan dam nan parèt sou mwen, m pa renmen l ditou, ditou, ditou. Mè salye w. Mad Beliza, si m pran pou m rakonte w de dam sa w wè k ap pale a, e m te ka di w dam sa pa t ap janm bezwen byen pou mwen. Li pa t ap janm vle byen pou mwen. M te ka di w se fanm papa m li ye. Apre lanmò manman m, papa m pann, papa m mete m nan kay la. Nèf a di w, depi lè fi sa antre anndan, ki sa ap fè m montre w mòn pa do? Se kòmsi Nèf a di w, si m te yon timoun ki te pi piti, m pa konn ki jan m t ap ye anndan kay sa. Men Fanfan, ou tèlman ti moun. Bon mwen menm, M pa ka di w Gen bagay m te ka m te ka di m pap ka di l Jeff gentan di m li renmen w paske m gentan pale ansanm avèk frè m m di frè m m asepte pou m te vin e si se te frè m ki te vin pran desepsyon sa la sa te ka pi mal men mwen menm m pap janm al di frè m men kisa m resevwa ke mwen m Jeff antanke neve m mwen renmen l anpil Mwen renmen Jeff anpil. Men, genlè bèlmèw la son lougawou. Ou menm di sa fò. Bèlmèw la lanmou non. Ou wè kote li al gon pitit ki rele Naïka? Wi, pandansetan wap di Naïka san koube kozew. Naïka sa vin nan pale a 3 fwa. Mwen menm depil parèt lotbò a, m gadel. Nan sans mwen, m pa nan Bon, Naïka pa nan sans mwen.
Wi, e pa manti vre paske m raple. Ou wè pitit dam nan ye?
Wi, m raplem gon lè. 1 1 ti sè Jeff la te vin nan ansanm avèk Naïka e se pandan m t al lòt bò a m pat konn m pat konnen si se sè Jeff li te ye se lè m al lòt bò a m konn se sè Jeff wi medam sa yo vin la se de Jeff sèlman y ap pale di wi tou lè y ap di m pa ka jere Jeff m te menm ap fè dout m ap di ant 2 moun sa yo kiyès ki èske Jeff gen youn ladan yo ki se mennaj li men m pat janm konnen si se ti sè Jeff lòt ti demwazèl la te ye. Men m ta ka di w bèl, m pa danse kou li ansanm avè l anndan kay la. Se kòmsi yon moun li yon kote, m yon kote. Se li k ap jwe nan tèt papa m konsa. Anyen ankò. Se li menm k ap jwe nan tèt papa m, tout bagay sa yo. Li pran pòz ti fi l la s on timoun. Se kòmsi yon timoun ki pa ka ka se yon ze. Epi konnen pa konnen, konnen l pa konn sa Naïka l la ap fè deyò a. Ou wè si a ou wè k ap fè sa, enterè pa l l ap defann. Wi. Paske Naïka li menm Naïka fout dyè. Men m kwè sa m gade vrèman vre m gade m wè pou jan m wè Bòdyo ap pale m wè se li menm ki gen priyorite sou sou Bòdyo tout sa l di Bòdyo asepte ansanm avèk li. Se kòmsi fi sa li retire tout nanm lespri ki sou papa m li mete l yon kote tout sa l di papa m se sa. Bon Fafane sa map di w priye Bondye pa gen anyen Bondye pa fè mòn nan te mèt te otè sa. Depi pou moutel wap moutel. Jouk rele jouk paw la ou gen pou delivre. Swete ou pa pran pyès bagay. Mwen menm wè malgre m pran wont sa a, m pa pran pou anyen. Sèl bagay m pral pale ansanm avèk Jeff. Menm frè m pap menm kite konnen kijan yo te resevwa m. Li menm ki fè papa m ap aji konsa. Enben bon.
M pa rete non fafane. Men m gen yon tonton m tou, piske papa m li menm se avèk fi l la m mache, m wè ke m gen yon tonton m ki se ti frè manman m. E vre ou pa wè?
M ka fè w wè, m ka fè w wè ansanm avèk tonton m nan tou. Enben ok.
Wi, paske tonton m nan m alèz ansanm avè l anpil. M te toujou di sa, depi papa m pa vle, tonton m nan m alèz ansanm avè l. Enben ok, n ap fè sa. N ap fè sa. Pa konnen kilè paske m pral m pral jwenn avèk Jeff pou m ka esplike Jeff reyaksyon yo. Enben ok dako. Enben ok pase bòn jounen. M kwè pa tèlman pote bagay sa yo nan tèt ou non. Non bon m pa pran sa pou anyen paske Jeff se mwen kap jere Jeff ou konprann sa m vle di w lan malgre w wè tout Philippe frè m pa vle vini e te vle vini m di l wi mwen menm m pran desizyon m mwen menm map vini paske m te anvi wè w tou ki fè m te vin lan. Enben ok. Pa gen pwoblèm. Mèsi. Enben n ap wè tande kon.
Enben ok dakò.
Mèsi oo konsa menm lavi belle. Haa ti fi a pran vreman vre wi. Te kwè se moun ou ou wè papal avèk yon fi ou wè timoun nan gentan gwo demwazèl. Enben jan fi sa fè a la. Enben li li vle se Jeff poul ta pitit li a pou Jeff ta sipoze ta ye. Epi si w wè sa li pap kapab non. avèm non Naïka sa pap menm avèk Jeff m pral poze Jeff kesyon pou m konnen kòman Jeff fè non Naïka. Pouchon!
Yo Pouchon! Leve non men. Sak gen mesye?
Pè mon chè a.
Lavi bèl men an Ayiti.